Nou retounen pi rèd pou yon lòt video sa se team family WJB guys. Kòman nou ye guys nou espere ke nou anfòm. Nou espere ke tout tout bagay anfòm pou nou guys. Nou konnen depi nou wè figi Sagar se zèl paw Héraldine e wi li. Nou kontan retounen lakay ou yon lòt fwa avèk yon nouvo e bèl videyo pou nou.
Anvan n kòmanse videyo a, n ap pran le swen pou n remèsye chak grenn e fidèl abòne nou yo. Mèsi ansanm avèk tout nouvo abòne nou yo. Mèsi avèk tout ansyen abòne nou yo e mèsi avèk tout bi e fiti abòne nou yo.
Pase nou konnen gen anpil Bel fanm ki pral sou paj lan jodia la guys ok. Video jodi an guys se pa ni challenge se pa ni vlog ni prank men se sijè yon bel sijè ke nou pote pou nou guys avan nou komanse nan mdi w moun ki poko abone a chanel la pou kapab abone ansanm avek chanel la pou kapab ede nou pataje pou kapab kite yon komante yon komante ede nou share li ansanm avek tout zanmi fanmi èdmi w ke w genyen jis pou chanel la kapab grandi. Nou pa mande w anpil bagay, se ti sa sèlman guys. Nou pa mande w lajan men nou mande w ti pataj lan, ti kòmantè a, ti like lan, se sa nou mande guys ok guys. Jodi a jan n sot di l deja se yon sijè nou vini pou nou fè yon ti pale de li menm guys ok guys. E se sa guys ok. Nou pral kòmanse sijè a ok guys.
N ap kòmanse fè sijè an, kisa l ye? Sijè an nou pral pale de kijan viv a 2 an ye. Donk kisa ke viv a 2, ki fwi l pote e ki fwi tou ke, ki obstak ki genyen lè ke w ap viv a 2. Li pa ou pa pou nou fè Sujet sa an 2 pati, sa pral depann de nou menm. Donc guys, nou espere ke sujet nou pote a va fè w plezi, ou menm ki poko ap viv a 2, nou espere ke ou va aprann leson de sa nou pral di yo guys. E ou menm ki ap viv a 2 tou, nou swete ke nou ekri nan kòmantè lan pou n di sa ke nou pa di, pou nou ajoute sa ke nou. pa ajoute guys. Epi tou tout di nou ki sijè nou ta renmen nou debat pou guys paske nou gen anpil sijè se vre men nou ta pote sijè an epi se pa sa nou menm nou tap atann ok guys men tout oto fan yo di men kisa nou ta renmen nou pote pou nou pote pou yo kap fè nou pi bon plezi guys ok guys. Donk nap kòmanse ansanm avèk sijè an.

Pam? Ok, viv a 2 an kijan li ye? M ka poze w kesyon, kòman ou wè vi a 2 a ye anvan ou poze kesyon an? Ok. Kijan m wè viv a 2 an ye, li pa fasil an menm tan tou li fasil. Egzanp, poukisa ke m di sa? Ou pral aprann konn moun nan plis, ou pral aprann tolere moun nan plis, ou pral aprann konn defo moun nan plis, ou pral aprann konn kalite moun nan plis. Nan renmen an, moun ki te ke ou te gen nan renmen an, se pa li menm ou genyen lè wap viv nan kay avè l. Ditou pa, ditou pa genyen sa.
Moun ou te genyen ki te jèn jan nan renmen an, sa ka rive nan kay lan, se pa li ou genyen. Pa menm moun nan. Moun sa, nan renmen an li kapab te konn ap ofw dè flè, te konn ap fè w fè ti soti, epi nan kay lan, yo just mete w nan kay lan kòm yon, yon, yon fam de mennaj nan kay lan. Donk gen anpil gason ki konsa, men gen anpil tou ki pa konsa. Fanm ou te konnen ki te toujou sexy, ki te toujou ap mete ti kòl byen bèl lè w pa t ko renmen avè l la, lè w pa t ko nan kay avè l la, anben lè l vin nan kay avè l, fanm sa se jan ti sou tete l ap mete, fanm sa se ti tete blayi chak jou, fanm sa se gwo jip l ap mete sou li. Donk tout sa yo n ap jwenn li nan Viv a 2 an. Donk kounya la ou menm kijan ou pral jere sa ansanm avèk patenè w lan. Ou te kapab konnen ke moun sa ou menm ou se yon moun ki renmen ranje epi patenè lan se yon moun ki renmen gaye pa egzanp. Donk ou konnen ou fin ranje tout rad nan plaka lan oubyen nan klozèt lan epi moun sa li menm lè l pral travay li just ap Gaye rat gaye rat gaye rat li kitel konsa ou menm. Tankou Tom et Jerry kap kap kap gaye nan kay moun yo.
Vwala donk kounya la ou menm ou konnen se ou menm ki pou di ok entèl konsa donk ki solisyon poum pote solisyon kapab pote se ranje lèl pral travay ou tou mete rad lap mete an la pou li tout prepare rad la pou li se pa kòlè pou fè se pa nève pou ou nève non men okontrè se aranjman pou chèche pou fè ansanm avèk moun sa yon moun ou konnen lè ou te renmen ansanm avèl moun sa li li pat li te konn ap fè ti soti ansanm avèw epi lè ou vin nan kay avèl se fè manje pou li li pap mande w li pap fon ken ti soti avèw ou menm ou kapab aranje sa donk tout sa yo wap jwenn li nan viv a 2 an guys atitid ki te genyen nan renmen an se pa menm li menm ki pral genyen nan viv a 2 map kite pou Bee kontinye.
E kisa vi a 2 a ye guys ok mwen menm m pa gen anpil tan ladann men pandan ti tan sa m gen an m aprann anpil guys m aprann anpil e. Nan viv a 2 a kòman w ka kòman w ka remake de choz ki pa fè w byen e sa k fè w byen yo tou guys e lè w remake yo ou sipoze konn kijan pou pou di l sa pa egzanp moun nan fè w manje k sale li pa oblije li pa abitye fè manje k sale la pou ou li pote l pou ou ou fin manje ou tou ou pa menm fin manje l menm ou di a m pap manje manje a sal ou soti deyò wal achte yon bagay la ou fè moun nan wont se pa oblije konsa paske viv a 2 a pa fasil se pa chak jou tou nou menm nou se lòm nou se lòm nou tout ka fè erè e li pa oblije chak jou pou lap fèl pou l gou pou l gou pou l gou yon jou Li ka fèl li pa nan sans ou men lè konsa ou pa oblije reprimandel, fèl wont, dil a manje a pa gou, manje a gen sèl, m pral de m pral dèyè lòt bagay ou kite sou tab lan ou vire l non la ou fèl wont okontrè si sa fèt wap just di Gabe m ka pa dil sa menm jou a paske mwen konsa m ye m pa di m pa toujou di li sa yo menm jou a m fòse manje menm si dèfwa gen ti sèl gwo sèl Men m fòse manje l apresa nan de menstue m di a sa k te pase a sèl nan yè la ou genlè ta ou t ap dòmi sou dife a wi li di a sa k fè sa ou te gen gwo sèl m di a sèl la ou te yon ti jan egzajere ou byen piman tou li di m wi pa gen pwoblèm a m di a m konnen ou konn fè l gou ok pa gen pwoblèm men lè w pran moun nan ou jete ou voye manje a yon kote epi w al achte yon lòt bagay la w fè l wont gen anpil lòt bagay ankò Pa egzanp, ou nan kay la ansanm avèk moun nan, jan madanm mwen te di a, chak jou ou leve, ou sòti ou menm, li ou li menm li ret nan kay la pou l just fè manje pou ou chak jou. Lave veso, pase twal mouye, lave rad, e ou pa janm sòti ansanm avèk li. Moun sa w te genyen nan, nan, lè l t ap koze avè w lan se pa menm moun sa ou jwenn. Se

Chak ou rele yo kounya la cheri m anvi wè w de twa mouvman moun nan gentan rive sou ou cheri m anvi sòti de twa mouvan moun nan di anvi abiye w cheri m ap pase pou men kou sa fin fèt ou byn fin debouche kola se pa menm moun sa w jwenn Moun sa li kite w nan kay li bagay ou vin wè tanpera moun sa chanje tanperaman n chanje konplètman wi sa vle di viv a 2 a li pa fasil pa vrè man tifi. Koman w ye ou anfòm koman jounen w te ye ou anfòm epi nou fini epi nou fini donk sa kraze men lè lè l konsa li pa bon men l viv a 2 a se lè ou pral rankontre anpil bagay ou pral konn ou pral konnen moun nan plis lè w ap leve dèyè do moun nan se pa yon bagay ki fasil ou pral konn si moun sa a pete santi ou pral konn si moun sa a pa gen Bon Alain, ou pral konn moun sa, ou pral konn anpil bagay, ou pral konn si moun sa gen pye mayas paske gen anpil nan nou ki gen pye mayas, e lè moun lan met sou li yo pral wè tèt chaje tout bagay sa yo. Sa vle di nan relasyon, nan viv a 2 se pa yon bagay ki fasil. Nou menm nou rankontre anpil, nou pase anpil, dèfwa nou fache, gou, nou pa konn goumen, men nou fache, lè nou fache se se ou yon bò nan kabèn nan, mwen yon bò nan kabèn nan, men Map di nou sa mesye lè lè sa rive menm si se te ou ki te antò menm si se te li ki te antò aprann just eskize nou a cheri m wè w fache poukisa w oblije fache konsa nou nou eseye ranje sa jis pou n pa kite de twa jou paske yo di lè fè a cho a se lè sa pou bat li se menm jan pou relasyon an lè ou nan kont lan Sa ka rive, ou nan kont a moun nan, moun nan ap pale anpil ou sòti ou pran lari a pou ou pa ret nan kay lan jis pou pa fè agrave lè choz. Men lè w vini ou jwenn li toujou moude ou toujou fache, ou ka tann ou sou kabann avè l, ou rale yon bagay pou w pale ansanm avèk li jis pou w pa kite li dòmi fache paske imedyatman li fè yon jou fache, li fè yon dezyèm jou fache, Sa ka ale de 3 jiska 1 semèn, jiska 1 mwa, sa ka menm koz relasyon an kraze nèt. Sa vle di, nou menm pandan nou nan relasyon, e nou menm tou ki pral renmen, pran ti konsèy sa. Lè nou nan fache avèk nou, pa kite li pase yon jou ni 2 jou san w pa aranje sa. Menm mwen menm lè m te Ayiti tou m te toujou konsa e lè m nan kay lan e konsa m ye. Lè m te Ayiti nou konn fache nan telefòn n ap fè diskisyon men anvan nwit lan fini nou konn prèske inè dezè di maten m ret nan galri m ap pale ansanm avè l oubyen m nan chanm mwen m ap pale m ap pale jiskaske nou aranje sa nou pa dòmi fache pou jiska mentnan se toujou konsa pa Team aske lè nou nan relasyon poun pa domi fache guys ok guys sa se konsèy pam. Lè fini ankò youn nan bagay map di ankò pa koute kòl lèw fache di map kite kay lan non lè nou nan kòl piga nou repete pawòl sa piga nou di nap kite kay lan.

Nap pran 2 semèn nan pou nou al pran ti plezi. Nap pran 2 semèn nan pou nou al aranje bagay yo. Si se kay lan w santi w ka kite, olye w kite kay lan pou kont ou, kite l avèk fi an. Pran fi a jogging, mete l nan machin, di ok cheri, ann al pale yon lòt kote. Donk nou ka pase 2 semèn sa nan otèl. Jiska ou fè de lwazi ansanm avèk moun sa, Pou nou sa li menm pou kapab bliye pwoblèm ke l te gen ansanm avè w lan. Pou kapab bliye diskisyon ke n te gen an. Men lè nou just rete ok, m nan kont a entèl, woy m ap kite kay la, m pa ka sipòte entèl. Non. E jan Bee sot di an, si moun nan pa fò nan fè manje, e pa yon kritik pou w pote pou li. Se pa monte chodyè ou menm. Non. Ok cheri. M renmen pa egzanp ou renmen diri a lalo fi a pa fò nan fè lalo ok cheri ou menm ou bon nan fè lalo a ok cheri ann fè lalo a ansanm ou montrel kijan poul fèl pandan pandan wap fè lave nan lap aprann li tou lap aprann ou k demen si Dye ve li achte fèy nan li fè lalo a pou ou lalo a ka yon ti jan manke sèl li ka gen twòp sèl tou lòt demen ankò li fèl jiskaske li konn fèl gras a ou menm li konn fèl men lè ke moun nan pa konn fèl ok ou just relax ou pap pale moun ou pap di moun nan anyen se kite sou tab la vwala se kite re viv a de mande pou dyaloge a moun nan si pa janm gen dyalog moun nan pap konnen sak fo plezi sak pa fo plezi lè yon bagay pase ki pa fo byen se pa bouch pe pou rete men se chita planifye pale a moun nan di ok entèl men sa w fè m ki pa byen. Donk m pa ta renmen sa repete ankò. Se dyalòg, se tèt ansanm ki fè relasyon. Se pa yim yanm, se pa divizyon, se pa kite kay lan ki fè relasyon. Viv a 2 pa fasil. Li pa fasil ditou. Menm vi ou t ap viv avèk frè ak sè w, menm avèk frè ak sè w ap viv, ou konn nan diskisyon.
Wi, ou konn toujou nan diskisyon avèk frè a sè w. Donk, m pa bezwen di w pou madanm ou, pou mari w, donk pou ta va pa nan diskisyon ansanm avèk li. Mari, madanm sa, ou li aple pou l vini, pou l manman pitit ou, mari sa, li aple pou l vini papa pitit ou, èske w ap kite timoun sa yo leve nan Pa nan pe sa, nan goumen an, nan fache a, nan kite kay la. Èske se egzanp sa a w ap bay pitit ou? Lè w nan kont ansanm avèk manman l, ou djòl vire do w, ou kite kay la. Ou menm medam, lè nou nan kont avèk mari nou, pinga nou vire nou kite kay la? Non. Pinga nou di nou pral fè de twa jou kay zanmi nou? Non. Pa fè sa. Sa pa bon. Kay kay la se kay nou li ye. Nou menm tou mesye, kay la se kay nou li ye. Pinga nou di nou pral fè yon semèn kay zanmi nou? Non. Se ansanm avèk madanm nou se ansanm poun mete tèt nou ansanm poun regle pwoblèm ki gen nan relasyon donk nou panse ke video a twò long donk nou mete fen nan premye pati video a si nou ta renmen nou fè yon swit donk nap ekri sa nan kòmantè la yon sijè ke nou ta renmen pote di nou sa nan kòmantè la.
kanpe la jan madanm mwen di, nou pa prale pi lwen. Nou espere nou te pote kèk bon konsèy pou ou e ou menm ki ta renmen nou fè yon lòt videyo sou yon sijè ki enpòtan, ou ka toujou di nou sa. Ou pa oblije gade videyo a epitou ou rete bouch be, ou pa di anyen, ou just ale, ou pa like, ou pa kòmante, ou pa pataje, ou pa fè anyen, ou just ale. Se lè konsa ou dekouraje nou, ou pa sipòte nou. Se vre ou ka pa renmen de sa n di men ou ka pa renmen fòm tèt nou men omwen ba nou yon like oswa di men ki videyo ou ta renmen nou fè pou nou men ki aranjman ou ta renmen fè nou lè konsa wap ede nou avanse se sèl fason sa ou ka sipòte nou guys ok nap mande ou pataje like ankò Kòmante epi tou di kisa ou ta vle nou pote pou ou guys. Envite zanmi ou, fanmi ou vin abòne avèk paj lan ok. Se toujou Team Willy and Julie family ok. Bye nap wè nou yon lòt video guys ok bye.